Yon fason pou kapab rete konekte ak tout bèl videyo ke nap pote pou ou yo. Nap fè w konnen ke moun sa li menm li se Maurice Alfredo Sixto, ke yo konn rele Maurice Sixto a. Ebyen, Maurice Sixto li menm se youn nan pi gran humoris ke Ayiti li menm li te konnen. Maurice Alfredo Sixto li menm li te fèt nan dat ki te 23 me 1919 la nan vil Gonayiv. Se te yon jounalis, yon animateur de radio,

ki te li menm ta pral vini Bawon de Fastille sou rèy Anri Kristòf nan Nò Ayiti. E Moris Sikso ta pral pran non de fami sa de papa l ki sete yon enjenyè ki te pote non Alfredo Sixto ki sete pitit Adòlf Siksto ki sete yon òm dafè orijinè de Sen Toma nan Il Vyèj yo. E Moris Siksto li menm li ta pral fè etid klasik li nan lekòl Frères des Gonaïves e li ta pral pouswiv a Pò-o-Prens che les frères de l'institution Saint Louis Gonzague, kote ke yo ta pral kòmanse remake l a travè de anpil talan de lodyansè ke l te genyen, e egalman de dizè, dimitatè. E yo te rapòte ke l te genyen abitid ak kamarad li yo, ki te konn antoure l nan chak rekreyasyon ke yo te konn bay, pou tande l k ap imite èuvre pèsonalite selèb yo tankou Sacha Guitry ak Stenio Vincent. Li te imite egalman vwa pèp la k ap pale kreyòl nan moman kote ke lang kreyòl la pa t ko genyen okenn stati nan sosyete ayisyèn nan. E li te fè sa jiska epòk kote ke izaj kreyòl la ta pral fòmèlman entèdi nan lekòl ayisyèn yo sou pèn de sevè pinisyon ki te kapab menm mennen jiska chatiman kòporèl. Jan nou konnen l deja gen anpil anpil lekòl an Ayiti, jiska jounen jodi a, yo entèdi pou ke timoun yo pale kreyòl. E yn fwa ke timoun nan li pale kreyòl, timoun sa li menm, yo kapab sanksyone l plizyè fason. Yo konn fè moun timoun nan mete bagay nan kou l, si bagay la fè yon kantite tan nan kou timoun nan li gen yon kòb ke l ap peye. Pafwa yo konn bay timoun nan fè liy. Pafwa tou yo konn kale timoun nan, yo konn pran plizyè pinisyon jis pou entèdi timoun sa a pou l pa pale kreyòl swa nan sal de klas la oubyen sou lakou lekòl la. Ebyen, lè ke Maurice Sixto li menm li ta pral tèmine etid segondè li, jèn Maurice Sixto ta pral entegre ansyèn akademi militè la. Men, li pa ta pral entegre akademi militè la paske li te gen yon pasyon pou ke li te vini yon sòlda, men se pito Paske li te vle kite kay fanmi an nan siy de pwotestasyon kont papa l. Kisa ke papa Maurice ta pral fè? Ebyen, papa Maurice nan yon ti tan apre lamò manman l an 1936, papa Maurice Sixto ta pral marye ak yon ti jèn fi ki te gen menm laj ak pitit li ki se 17 lane. E Maurice Sixto li menm li pat ka sipòte imilyasyon sa paske daprè li menm se te yon imilyasyon pou ke li te wè papa li ta pral pran yon ti jèn konsa. Kote ke li ta pral pase 3 mwa sèlman avèk papa a e tou swit aprè li ta pral abandone kay la pou li te rann li nan yon akademi militè. E ant 1938 e 1948, Maurice Sixto ta pral vini jounalis o kotidyen Le Matin e li ta pral anseyan anglè epi fransè animatè nan radyo HHBM, e li ta pral egalman vini entèprèt epi tradiktè nan anbasad Dèzetazini. Egalman li ta pral vini gid touristik nan ajans Sitadèl. Li te etidyan an fakilte de dwa de 1945 a 1948. Li ta pral nome atache de près nan anbasad du Liberya nan dat ki te 28 desanm 1950 lan pa prezidan. Paul Eugène Magloire, e li te rete an fonksyon nan anbasad Liberya jiskan 1961, e answit nan peyi Kongo an 1962, avèk premye kontenjan danseyan ayisyen ki te pati an Afrik sou ejid de l'UNESCO. E Maurice Sixto li menm li ta pral pase 9 an a Kinzasa, Kinzasa ki se kapital peyi Kongo, kote ke l ta pral anseye franse, angle, laten ak kou syans sosyal. E se pandan ane sa yo ke li te pase an Afrik la, ke li ta pral rankontre epi marye ak Marie Thérèse Torchon ki se te dezyèm madanm ni, e se te avèk fi sa ke li ta pral viv jiska dènye jou li. E Maurice Sixto li menm li ta pral soufri glokòm depi nan laj 24 an, kote ke Maurice li menm li ta pral atenn de yon defisyans vizyèl total an 1969, malgre anpil entèvansyon chirijikal ki te rive fèt, ebyen Maurice Sixto li menm li ta pral pèdi vizyon l. a 100 pou 100. E se akoz de maladi sa a ke Maurice Sixto ta pral abandone pòs anseyan l an Afrik, kote ke l ta pral enstale l nan peyi Lèzetazini nan ane 1970 yo. E kondisyon yo, malgre tou, pa ta pral anpeche Maurice antreprann anpil aktivite nan milye ameriken an, kote ke l ta pral travay kòm konsiltan, e l te bay konferans de tanzantan sou sivilizasyon prekolonbyèn ak afrikèn nan. E 4 jiyè 1976, li ta pral onore pa Mè Filadèlfi a nan okazyon selebrasyon bisantenè nan Etazini, e answit pa Madam Jackie Kennedy ki te chwazi l kòm envite donè nan yon dine ki te òganize pou leve de fon kont lesemi. E Maurice Sixto li menm li ta pral resevwa egalman pri Meyè Dizè New York an 1979. Li ta pral resevwa pri Meyè Konferansye Filadèlfi an 1984. E nan yon evènman malere ki ta pral pase 12 me 1984, ki ta pral koz ke Maurice Sixto li menm li ta pral pèdi lavi li. Selon Gertrude Sejour, ki se direktris Fondasyon Maurice Sixto a, Maurice Sixto li menm se yon moun ki te renmen fimen. Li te konn limen sigarèt li san ke li pa wè. Jan nou konnen l deja ke se yon moun ki pa t wè ke l te ye e se dè lò ke dife ta pral pran. E madanm ni ki te konn renmen fimen ta pral kite fimen jis pou l kapab ankouraje mari l pou l pa fimen ankò. Men malerezman, se le pire ki ta pral pwodui, kote ke alimèt la ta pral tonbe sou pijama Maurice. e ke dife ta pral pran sou li, e yo ta pral tousuit mennen l an ijans nan lopital Albert Einstein nan vil Filadelfi, men malerezman, Maurice Sixto li menm li ta pral mouri akoz yon kriz kadyak koz grav brulure ke li te rive pran yo. Li te brile anpil, ebyen se rezon sa ki ta pral koz ke li ta pral sibi yon kriz kadyak e se sa ki ta pral mennen lanmò l. E èv Maurice Sixto yo te konpoze de 60 lodyans, E anpil ladan yo te rakonte aloral an kreyòl e kèlke te rakonte an fransè. Yo te anrejistre sou sipò sonò yo. E lodyans Sixto yo te okòmansman difize nan radyo avan yo te konpile yo an volim sou kasèt epi CD. Pami lodyans Sixto ki te plis koni yo, yo ta pral pibliye avan l mouri. Se Lea Kokoye, Zabèlbòk, Barachat, Ti Sentaniz, Gwo Moso, Jevanje, Laras ak Madan Jil, lodyans sa yo ki te pibliye byen avan ke Siksto li menm li te mouri, yo te pibliye pou pend reyalite ayisyèn nan. Chakenn nan sis lodyans li yo te fè tit youn nan sis volim ki te soti alepòk kote ke Siksto te ankò pami nou. E gen paralèlman plizyè lodyans postim, pami yo te gen Pa nan Betiz,

Odyans Sixto yo pa gen anyen pou anvye ak lòt ekriven lodyansè yè ak jodi a. Fondasyon Maurice Sixto li menm ki te pote non l, fondasyon sa a ta pral kreye nan lane 2004 pou fè pwomosyon edikasyon ak kilti ayisyèn nan. Jan nou te di nan kòmansman videyo a, Maurice Sixto se youn nan pi gran imouris ke sosyete ayisyèn nan li menm li te konnen. Di nou nan kòmantè yo kiyès nan lodyans Maurice Sixto yo ki te plis rive sou ou ke ou pap janm sispann tande.